Yon chèn nan pye m ke Desalin fin retire nan pye m. Mwen konnen ki sa Desalin te vo pou mwen. M pa gen pèsòn frekan sou latè. Pa bezwen konnen. Paske m di mwen menm, Desalin te goumen pou mwen e m rekonèt li goumen pou mwen, m respekte non sa a. M pa p aksepte moun nan mete l nan pye m e m se dènye Ayisyen ki pa p dakò l. E se yon frekansite. Pou yon peyi genyen diplomat, nou genyen diplomat, nou gen premye minis, minis jistis e chèf de la polis, le chèf CSPN k ap mache degobye nan tout lari. Epi jodi an, pou y ap mete bandwòl nan pye moun e nou konnen sa sa vle di lè yo pran w chenn yo met nan pye w. M se dènye moun ki ta aksepte malpwòpte konsa nan pye m. Ou paka depase 75 mèt avèl. Yo ban w dèdlay, yo ban w limit avèk li. M se dènye Ayisyen k pou ta aksepte l. Ki vi k te genyen Lèzetazini konsa pou m aksepte moun vin met chèn nan pye m? E nan soumoun nou wi. Gen moun la a ki pati la, se pa paske l t ap viv mal non Ayiti. Gen moun ki pati la se pa paskel tap viv mal non gon chalè yon foli oh wi fòn ale tou paske nou wè moun nan sou entènèt la gen anpil moun kap fè foto ak machin e machin li lwe wi e machin yon zanmi wi e machin li pran kredi wi son chay ki sou dol wi ou wè depi jèn ayisyen an rive la olyel travay li fon biznis li kouri li pran yon chay met sou dol e tout machin wè yon nèg ap woule wè se gade yon bèl machin misye ap woule ou konn ki chay ki sou do li. Kounya popilasyon ayisyèn nan, la kominote ayisyèn, li redwi nan travay Ozetazini. Prezans nou, li kòmanse redwi nan travay. Yon moun gon de twa mil dola sere, banboche avèk li pandan semèn nan men depi premye rive la, w ap santi kout baton sa nan tèt ou baww! W ap di, Mnm, plas pa m pa la. W ap fè rezistans. Jodi a m mande pou nou fè yon sèl Yo pa ka di m pa ka met pye m Jeremi Pa gen ankenn moun ki ka pèmèt ou di m pa ka met pye Miragwàn Ou pa ka oze di m pa ka mete pye Okap M s on Ayisyen M gen paspò Ayisyen an nan pòch mwen M poko janm konnen on jou M poko janm konnen on jou on moun ka pran plezi w pou w di w ap depòte Valsen Non m lakay mwen la E m santi m fyè de mwen M poko janm vwayaje m santi m fyè e pa vwayaj la k pral fè de mwen valsen an m rete valsen an pou m ta mete pye sou drapo Desalin nan pou m pran w lòt paspò pou m met nan pòch mwen fò m ta tou mouri menm kote a Clinton ap aksepte pran paspò ayisyen an met nan pòch li epi l abandone pa ameriken an Èske soumoun gen anpil nan nou ki soumoun ou gen pwòp santiman pa w. Ou gen pwòp teritwa w ou gen drapo w.
Bon nou menm nou nan avni kristòf wap gade se pa sèlman mwen menm ki la epi wap wè gen plizyè kouch nan lapolis sak la tou gen cmpap e nou gen cne nou genyen majistra salomon a majistra esther. Enjenyè Jeudy k ap fè yon bèl travay ki pèmèt reyalizasyon travay sa la nan avni Kristòf, dlo pwòpte, paske gen anpil moun k ap pase, machin pa t ka pase, men kounye a machin ka pase, pyeton ap pase, yo kòmanse fè l nan M, yo fè l nan N, yo fè l nan O, nan dlo Sakrekè, ou wè, sa vle di se yon travay k ap kontinye pou pèp la desann, e n ap gade la, jan nou wè moun ap pase la, gen anpil moun k ap bote kabann. k ap antre lakay yo, k ap kouvri kay yo, k ap gade pou wè kòman yo ka retounen lakay yo. Sa vle di travay sa a, se pa pou nou se gouvènman an k ap fè l pou nou menm, pou moun yo bwote rantre lakay yo non. Men nou menm, se pa sèlman gouvènman an k pou fè l, nou met tèt ansanm avèk gouvènman an tou paske fòk se nou k pou met men avèk gouvènman an. Gouvènman an pa ka fè tout bagay pou kont li. Nou menm antanke notab zòn nan, nou wè l nesesè. pou l fè travay sa a, pou yo mete edh, w ap wè gen kouran k ap desann la nan Jan Pòl 2 a la. Nan Pon Sen Jero, w ap wè bò Sakre Kè, gen anpil moun ki lakay yo la. Sa vle di si machin pa pase la al Channmas, se vle ou poko vle. Men, travay la ap kontinye, bò Lise Jan Jak, gen anpil travay. Men m voye yon gwo kout chapo tou pou Majistra Salomon, Madam Esther antanke fanm ki gen fanm nan fanm li tou, nan tèt Meri Pòtoprens, k ap travay. E m felisite l. M ap voye yon gwo kout chapo pou Madam Esther, Majistra Salomon, e poukwa pa Minis Enteryè a, paske ou konnen Minis Enteryè a se li ki kwafe Majistra a ye. Donk, li menm tou men l tranpe ladan l pou fè bèl travay sa a paske l pa vle pou moun yo rete anba tant. N ap gade, gade travay l ap fè la. Y ap retire moun anba tant, nan kan yo. Se pi gwo bagay. M ap di yon gwo bout bravo tou. pou premye minis lan, minis enteryè a, minis sante a tou kap travay tou, travo piblik wap wèl gentan repare wout la lotbò a la, e nap mande travo piblik poul voye zye gade nan zòn avni Christophe la la gen yon ti kote la poul vin manyen pou nou ki trè enpòtan donk m di gwo bezwen an ou konnenl mwen konnenl. Pi gwo bezwen ou konnen se ensekirite a pou l vin sekirite epi pou tout moun yo retounen lakay yo. Men tout moun nou tounen lakay yo la. Mwen menm lakay mwen la a, m ap dòmi. Ki kote? Nan la nan Janpòl 2 a la a, nou la. W ap wè gen moun k ap dòmi la a ki pote pou vin lakay yo, retounen lakay yo. Kote yo te pran? Kote yo te pran? Pou aktivite reprann, se pa mwen ki pou di l, se responsab gouvènman an. Mwen menm m pa pòt pawòl gouvènman an, m pa pòt pawòl, m pale an tan ke notab, an tan ke. Mwen fèk pale a la, si machin n pa fè la, se yo k pa fè. Non, lè m di w machin nan, sa vle di se gouvènman an ki pou konnen ki lè pou machin pase, ki lè pou l pa pase. Men, nou menm popilasyon an, nou menm nou syeje lakay nou. Mèsi bokou.
Bay direksyon pou ki moun? Pou ameriken? Pou kanada? Pou la frans? Pou sa pou e tonton sam etazini an? Kom etazini ka ka di bandi yo kanpe, yo kanpe. Ki moun ki bay kwa deboukè? Ki moun ki bay taba? Ki moun ki bay poto pwens la pou al fè kanpay? Menm nèg sa ki di yo fè pati de konsèy elektoral la. M vle pou yo pran yon machin, pou yo pale wout nasyonal nimewo 1 an, pou yo ale, pou yo ale Okap, pou yo ale Gonayiv. Pou yo pran wout nasyonal nimewo 2 a, pou yo ale Okay. Pou yo pran wout nasyonal nimewo 3 a, pou yo ale Plato Santral. Lè sa a, depi, depi gouvènman an pa pran, pa pran elikoptè, li pa pran avyon. Li pa pran bato pou li fè tout peyi a li mèt fè eleksyon. Depi moun wè Didier pran kòtèj li a li pase pa kabarè la lakay mwen nan dan le nò li mèt fè eleksyon an. Li pran machin li ankò lale nan sid a pye li mèt fè eleksyon. Li pran machin li lale ench a pye li mèt fè eleksyon. Men depi sou bato, sou avyon, sou elikoptè yale vagabon yo ye. Se vagabon vagabon yo ye, yo pa devè eleksyon nan pèp. Fò pèp la di amwey! Wè pa gen senatè bandi, pa gen prezidan bandi nan peyi a, depite bandi, majistra bandi, kazèk bandi, paske se moun bandi yo vle ki pou al nan zòn pou fè eleksyon. Men yon bon moun pa kay fè eleksyon an. Se sa mwen di mwen menm, mwen pa pou eleksyon e moun ki genyen santiman, moun ki genyen kè pa ka pou eleksyon. A ki sa yo pral fè eleksyon la mesye? Nou jenn gason nou konn sa byen. Peyi a gansterize. Didye, nou pa mande w anyen nan peyi a. Mwen m pa swaf eleksyon, mwen menm se nèg nò. Mwen m vle. pou m pran moto oubyen machin pou m pase nan wout nimewo 1 an m al lakay m. Lontan sa a minui m te konn vwayaje. Men kounye a m pa gen lè. Men aktyèlman la a, demen si ye m ta pral dan le nò, wout la bloke. DDI debloke wout la avan w pale de eleksyon. Mèsi mesye. Yo ti rès ki rete a
peyi a vann yo pa ayisyen pa wè kòb la yo vann peyi a bay blan bay gangan bay leta eleksyon pap posib nan peyi a non non leta ak gang monchè men keskòf kraze latibonit kraze zòn anba lavil kraze pa reziste ditou pou ki zen me di l pral fè eleksyon.

Ayiti jodi a la depi eleksyon ap fèt e komisè ap patisipe ou menm wap premye moun ki pwal rive nan yon biwo de vòt pou al vote.
Tout moun nèt komisè pa bezwen nou.